Pati 509 nan ka lan, Depi lemond è mond, peyi ki kontwole teknoloji ansanm avèk yon seri de enfòmasyon, se yo menm ki toujou domine sivilizasyon an. Dayè, se sa k fè te gen anpil revolisyon endistriyèl, tout peyi ki kòmanse a te gen tan mete pye yo devan nan kesyon revolisyon endistriyèl sa, yo te benefisye de anpil chanjman lakay yo, e sa te vin pèmèt ke yo an avans de tout lòt peyi e yo te kapab kanpe strong. E nou tout konnen la, te gen premye revolisyon endistriyèl, dezyèm revolisyon endistriyèl. endistryèl e apre sa nou vin ansanm avèk plis teknoloji kote ke nou vin ansanm avèk entènèt e nou vin gen entènèt 2 pwen zewo ki se entènèt ke nap itilize nan moman an e sa m panse ke anpil nan nou konnen gen anpil moun ki fè kòb ansanm avèl e nan moman an si w pa gen entènèt ou sanse pa vrèman kapab fonksyone nan lavi a bon tout sa m sot di nou yo la anpil nan nou gentan konnen yo deja men nan moman an youn nan bagay kap fè la furè kap fè kòm si la anpil tole ke m si ke nou tande pale de yo men nou pa vrèman konnen kisa ki anndan bagay sa se wèb 3 pwen zewo Web 3 pwen zewo a kisa l ye zanmi m? Bon, anpil nan nou la a te konnen ke mwen t ap viv an Chin, mwen te etidye syans enfòmatik la Chin, Ni kèy bang wò cho ni hao ma
Ni ha a.
E mwen sonje gen yon klas ke mwen te pran nan inivèsite a, yo te espesyalman pale de Web 3 pwen zewo e mwen te fè anpil rechèch sou sa, se lè sa a m di kèt mesye wè bagay sa a, Son bagay ki pral revolisyone mond lan. Ebyen ki teknoloji ki anndan web 3 pwen zero sa? Bon, nan moman m pral pale w de 3 teknoloji ki vrèman enpòtan e m panse ke gen 2 ladan ou konnen ki nan web 3 pwen zero a. Premye teknoloji an se teknoloji virtyèl lan kote ke nou wè gon ekip bagay ki kòmanse virtyèl kounya, kote ke moun nan jis mete yon aparèy nan zye l epi li kapab wè yon seri de bagay virtyèl. Se bagay sa ke Facebook kòmnse a envesti dè milya e dè milya de dola nan sa ki rele Metaverse la e se youn nan rezon ki fè ke nou kapab wè ke Facebook chanje non l Li vin rele Meta nan moman an. Meta a se diminitif de Metaverse. Metaverse lan ki se yon mond virtyèl ki konplètman kreye pa de konpayi. Facebook se esans se li menm ki envesti plis kòb, men gen anpil lòt konpayi ki envesti nan teknoloji virtyèl sa a ki rele Metaverse la. Dezyèm teknoloji an se li menm ki se Blockchain lan, se avè l yo fè kriptomonè. Kriptomonè ki pi enpòtan ke n konnen yo se Bitcoin, Ethereum, you know. Yon ekip kripto m pa vrèman konnen yo menm paske m pa yon nèg ki vrèman envesti nan kripto, malerezman. Non sèlman sa, nan 2 dènye ane yo la a, gen yon bagay ki rele NFT. Ti ki te vin parèt tou, gen anpil moun ki fè lajan ladan l. NFT an li menm li vle di Non-Fungible Token. Gen anpil nèg ki t ap vann yon seri de foto sou entènèt lan, yo jis kòmsa fabrike foto yo, epi foto sa yo yo vin reprezante kòm des art, yo ba li yon valè, epi gen moun ki achte l, tanzantan ke bagay sa li vin rare, li vin yon bagay ki trè demande, li vin vo plis kòb. NFT ki te vann pi chè a, se yon bagay ki te vann nenpòt 49 milyon dola, sa se te yon bagay ki te just.

Tout wobo nou wè k ap fabrike yo, telefòn, òdinatè, on ekip bagay k ap fabrike nan moman an, yo mete entèlijans atifisyèl lan ladann. Bon, pou m byen di w, gen on bagay trajik ki menm rive o Japon, sa se bon bagay ke tout moun konnen, yo fè konnen ke gen on wobo ke yo fin fabrike, wobo a li vin gen on konsyans. Lè yo di w kòmsi yo fabrike on wobo li gen konsyans, sa vle di se on wobo ki vin menm jan ansanm avèk on moun, paske diferans ki genyen ant on bèt avèk on moun se konsyans. Se kòmsi la konnen ke ou egziste, se kapab pran desizyon pou tèt ou, se kapab fè yon seri de bagay pou tèt ou. Diferans ki gen ansanm avèk yon wobo, ansanm avèk yon moun, se menm bagay la tou. Men lè wobo a li menm li gen yon konsyans, li konnen kisa lap fè, li konn kisa k bon, kisa k pa bon, li konn tout bagay sa yo, li vin yon pwoblèm paske ou pa vle pou wobo a li menm, li vin gen yon konsyans pou lap pran desizyon pou kont li. Men, se nan pozisyon sa a ke nou kòmanse rive la a. E non sèlman sa, menm nan Google, ki se youn nan pi gwo sant de rechèch nan mond lan, bon, tout moun konnen sa ki rele Google lan, se youn nan pi gwo konpayi ki egziste nan mond lan tou, yo te menm vin kreye bagay entèlijans atifisyèl sa a, kote ke lè yo poze machin entèlijans atifisyèl lan kesyon ki pi gwo peur ke li gen lakay li, ki sa l pa ta renmen ki rive, li di ke l pa ta renmen pou yo detwi l, li pa ta renmen pou l pa egziste ankò. Sa vle di lè yon machin ke lòm kreye l kòmanse ap bay jan de repons sa yo, sa vle di bagay sa a li. konsyan, li konsyan de tèt li, li konsyan ke li egziste, sa a se on bagay tèt chaje. So nan video jodi an zanmi m nou pral dekòtike kisa ki entèlijans atifisyèl la pou ou, ki teknoloji ke yo kreye ansanm avè l, e kijan ke ou menm ou kapab itilize l nan avantaj ou. So ann kòmanse video a. Mike de 509 nan kay la. Map di w mèsi dèske w klike sou video a pou n pase yon bon moman ansanm zanmi m. Si se premye fwa w vin chanèl lan, non pa m se Micday, mwen se yon jèn ki la pou enfòme w, pou edike w, pou fè w konnen kisa k ap pase nan mond lan. So si se jan de kontni ke w renmen zanmi m, abone ansanm avèk chanèl lan la kounya paske mwen lage videyo chak semèn so pataje videyo a zanmi m, pa egoyis, like, kòmante, abone ansanm avèk chanèl lan, ann lage la. Kounya kisa ki entèlijans atifisyèl la? Entèlijans atifisyèl la, li fè referans ansanm avèk devlopman sistèm enfòmatik ki kapab efektye yon seri de tach ki jeneralman t ap nesesite on entèlijans imèn. Men lefèt ke se pa on imen ke yo itilize pou yo kapab fè l, se òdinatè yo itilize, se sa k fè yo di ke se on entèlijans ki atifisyèl. Nou deja konnen ke depi se on bagay ke moun kreye, se pa on bagay ki natirèl, yo toujou di ke se on bagay ki atifisyèl li ye. Men pandan m di w ke li atifisyèl la, entèlijans lan vin tèlman devlope, li kòmanse menm depase lèt imen, paske sa k pase, nou menm sa ka rive ke nou aprann on bagay nou bliye l, men entèlijans Sè Lalie menm depi li aprann yon bagay, se de resous, se de done ke sa yo vin ye pou li, li mete l yon kote e nenpòt lè li bezwen l l ap kapab gen aksè ansanm avè l e leplisouvan depi kòmsi entèlijans sa a li konekte ansanm avèk entènèt lan, menm si yo pa ta antrene l pou l kòmsi la te genyen bagay sa a nan done l, li kapab chache l sou entènèt lan. Kèlke egzanp ki trè fasil ke m kapab ba ou la a se tankou moun ki gen iPhone yo la a, Siri se yon entèlijans atifisyèl li ye. Tankou la a si w pran telefòn ou poze Siri yon kesyon, Siri ap reponn ou kesyon an. Sou di Siri, ouvè Google, l ap ouvè Google pou ou. Sou di Siri, ouvè WhatsApp oubyen Siri, rele tèl moun pou mwen, Siri ap rele l pou ou. Ou konprann sa a? Se yon fòm de entèlijans atifisyèl ke li ye. Kounye a, kisa ou kapab fè ansanm avèk teknoloji entèlijans atifisyèl lan? Sa ou kapab fè ansanm avè l, se dè analiz prevantiv, trètman de lang natirèl, rekonesans dimaj e de videyo. Nou konnen ke gen anpil kamera nan moman, depi yo wè vizaj ou sèlman, yo kapab rekonèt. Kiyès ou ye, ki moun sa, ki wotè w, ki laj ou, kòmsi tout enfòmasyon kote w rete, bon, spesyalman an Chinn, kamera ki gen la Chinn yo se yon seri de kamera ki gen entèlijans atifisyèl ladan yo. Lòt bagay ke yo fè ansanm avèk entèlijans atifisyèl lan se wobo, bon m te gentan di nou sa deja, yo kapab menm detekte fwod ansanm avèk entèlijans atifisyèl lan, yo itilize l nan domèn de lasante e finans tou, depi yo antrene entèlijans atifisyèl. Sèl lan poul fè yon bagay lap fèl pi byen pase yon moun paske entèlijans atifisyèl lan li menm li pa fè erè li fonksyone ansanm avèk done epi kòmand ou bal yon kòmand ou bal dè done lap fè egzakteman sa ou vle a sa vle di ou kapab itilizel tou pou asistans virtyèl nan moman la tèlman gon seri de zouti entèlijans atifisyèl ki soti yo menm kapab kreye ar ansanm avèl gon yon wèbsayt ki rele midjourney depi ou jis rantre yon kòmand ou dil kijan de imaj kew bezwen lap kreye imaj la pou ou yo fè mizik ansanm avèl yo kapab korije vwaw bon gon bagay ki tèlman anraje nan entèlijans Sè nan la, li rele deepfake. Deepfake lan se kòmsi yo kapab kòmsi la klone on moun. Nan moman youn nan nèg ki plis popilè ansanm avèk bagay deepfake sa, se on nèg ki ap imite Tom Cruise. Sa vle di misye pran pòz ke se Tom Cruise li ye, misye menm gen TikTok, misye gen Instagram, kòmsi misye ap fè on seri de stunt, misye ap pale on seri de bagay, misye ap fè on seri de mouvman, kòmsi ou wè se Tom Cruise kap fè yo, misye gen vizaj Tom Cruise, but se pa Tom Cruise ke misye ye. Se on. deepfake, li itilize teknoloji entèlijans atifisyèl lan pou l kapab sanble ansanm avèk Tom Cruise. Gen yon lòt deepfake, li menm se vwa moun li chanje. Sa vle di pandan m ap pale la, m ap bay bon vwa m, si m antrene entèlijans atifisyèl sa a avèk vwa Jovenel Moïse, pandan m ap pale ansanm avè w lan la a, se vwa Jovenel Moïse k ap sòti. Si mwen antrene l pou kòmsi la li bay vwa Prezidan Joe Biden, m kapab pale ansanm avè w la, l ap bay vwa Prezidan Joe Biden. Si m antrene l pou Prezidan Martelly, whatever vwa ke mwen ta antrene l pou l kapab imite a, l ap kapab imite l. Sa vle di sa se yon bagay ki just anraje. Youn nan bagay ki pi anraje yo fè ansanm avèk bagay vwa sa, sè ke gon moun ki ekri lirik epi li mete l nan bagay entelijans atifisyèl lan, lirik lan bay vwa Jay-Z. Sa vle di, e kòmsi w kapab fè Jay-Z chante oubyen di whatever sa l vle a, Obama, whatever moun sa yo kapab fè yo di sa yo vle a ansanm avèk entelijans atifisyèl sa, e nan moman an yo kòmanse trè mal itilize l, yo kòmsi la fè yon seri de bagay, kòmsi yo ta vle fè konnen ke moun di yon seri de bagay ke moun nan pa t janm di, paske yo kapab imite vwa moun sa. Pou m byen di nou bagay entèlijans atifisyèl sa a s on bagay ki just anraje nan moman an e nan fen ane 2022 a gen anpil zouti ki sòti pou kesyon entèlijans atifisyèl la, youn ki plis popilè nan moman an se youn ki rele chatgpt, chatgpt an m p ap ban nou manti bagay sa a li jis enkwayab, lè m di nou enkwayab lan pa gen yon kesyon ou poze bagay chatgpt sa a pou li pa reponn ou men sa ki pase li yon ti jan limite anpil fwa li bay de repons ki pa vrèman kòrèk sa vle di Si gen yon seri de fè oubyen de data ki nan kòmsi enfòmasyon sa, sa ka rive ke li pa ba ou yo egzakteman klè jan pou l ba ou yo, men si kòmsi ou vle itilize l kòm yon èd si w nan inivèsite swa pou fè devwa w, si w nan travay pou ekri rapò, ekri de kanpay nou bezwen voye email, bagay chatgpt sa li kapab fè an. pil anpil bagay. Lap enpòtan pou aprann kèlke teknoloji entèlijans atifisyèl pou kapab itilize l nan avantaj ou paske m pap ban nou manti bagay entèlijans atifisyèl sa a lap vrèman ede w fè yon seri de bagay ki meyè kalite e anpil ladan yo se de pwogram ki gratis e gen anpil lòt kòm sila outi de entèlijans atifisyèl ankò ke w kapab itilize nan avantaj ou. Bon mwen pa di ke kòm se bagay sa ou pral fè ou rich, gen anpil moun ki entèlijan m konnen ki gentan ap fè anpil kòb ansanm avè yo, nan moman mwen pèsonèlman le fèt ke mwen entegre l nan tout sa map fè, m pa kapab vrèman di ke mwen fè kòb dirèkteman ansanm avè l sèlman, li fè m vin jis kòm si la plis efikas nan travay mwen, m pa pwomèt nou ke nap kapab milyonè ansanm avè l, men bagay sa se yon bagay kap vrèman ede nou e. Jan yo di an pye kout pran devan, imedyatman ke ou menm ou gentan metrize teknoloji an avan tout moun, lè y ap bezwen moun pou aprann moun teknoloji sa a oubyen moun ki gen konesans pou itilize teknoloji sa yo, w ap gentan la an premye, w ap gentan la pou w kapab ede moun itilize teknoloji sa a tou. Antouka, fè m konnen ki sa w te aprann nan videyo sa a zanmi m, fè m konnen si w te konnen bagay entèlijans atifisyèl sa a deja, ChatGPT, Midjourney, Adobe Podcast. M ta renmen nou kontinye konvèsasyon nan kòmantè la zanmi m. Abòne, pataje videyo a, di m sa w panse.